Hello, byenvni sou Fam Elegant! Fam Elegant se yon ti ribrik kote nou bay konsèy kijan pou kapab elve tèt ou ansanm avèk distenksyon. Nan ti videyo jodi a mwen pral pataje ansanm avèk ou 6 kesyon, 6 ti kesyon banal ke nou poze moun chak jou lè nap fè yon ti konvèsasyon, men gen dè fwa ti kesyon yo konn inapwopriye, yo gwosye, yo konn rann moun ke nap pale ansanm avèk yo a mal alèz. Ebyen jodia mwen pwal pataje yo ansanm avèk nou siw gen yon ti tan rete pou kapab enjoy ti video a ansanm avèk mwen. Hello mes chers amis jodia nou retounen ankò ansanm avèk yon lòt ti video pou ou mwen diw yon gran mèsi paske ou klike sou ti video sa e mwen espere ke ou enjoy li ou pa regrèt paske ou te chwazi ti video sa si wap gadem pou la premyè fwa non mwen se Filo mwen rele Filo map envitew kounya la pou kapab sub Subscribe pou kapab abòne sou chanèl sa pou pa rate oken video nou pataje sou chanèl sa nou gen schedule nou pataje video chak semèn nou fè efò nou pote yon new video nap envitew fè sa la kounya la li gratis ou pap peye yon goud pou li ou mèt jis gade anba video a wap wè yon ti kote ki make subscribe oubyen abòne li ekri an wouj ou mèt jis peze li epi ou abòne epi tou ou menm ki subscribe deja sou chanèl la ou menm ki deja abòne deja mwen di w yon gran mèsi pou sipò w mèsi paske w like videyo yo mèsi paske w share videyo yo mèsi paske w ap ede m promote chanèl la anyway jan m te anonse l depi nan kòmansman ti videyo a mwen te di nou jodi a mwen pote 6 kesyon pou nou, kesyon m panse ki inapwopriye lè n ap fè yon ti konvèsasyon ansanm avèk yon moun pou nou evite poze jan de kesyon sa yo. Nou poze kesyon sa yo souvan, men dèfwa nou fè moun ke n ap pale ansanm avèk li a, nou rann moun sa a malalèz ansanm avèk jan de kesyon sa yo. M pap pale anpil, m ap kòmanse ansanm avèk premye kesyon an. Premye kesyon lè w ap fè yon ti konvèsasyon ansanm avèk yon moun pou evite poze moun, ou pa nan poze moun, Kòman w fè gwo konsa, m wè w pran pwa, sa k ap pase w, ou sanble w manje anpil sèjousi. Jan de kesyon sa yo, evite poze moun jan de kesyon sa yo. Alò kesyon sa, sa depan de kilti a, sa depan de ki peyi a wi, paske m sonje lè m te nan peyi nou Ayiti, m sonje l e, bon sa se pou bagay lontan wi, m pa konnen pou kounye a la paske tan an ap evolye, tout moun ap jere seksi yo. Lontan, lè ou wè yon moun an Ayiti kòmsi ou pa te wè moun nan lontan, ou vin rankontre ansanm avèk moun nan, kòmsi ou wè moun nan byen gwo, ou di, oh mwen ou byen gwo, ou byen anfòm, ou byen bèl wi, bagay yo bèl nan men w, tout bagay ap byen mache. Oh ou menm menm ou santi w kontan paske ou byen gwo, ou byen bèl, ou byen anfòm. Ebyen pou bò isit la se diferan, se dènye bagay pou ta di yon moun pou wè moun nan gwo pou al di moun nan sa. Lè sa wap rann moun nan mal alèz moun nan pap kontan ansanm avèk ou se dènye bagay pou ta vin di yon moun bò isit la ò m wè w gwo m wè w pran pwa. Evite di, poze moun jan de kesyon sa yo. M pral rakonte nou yon ti istwa, mwen menm pèsonèlman m manke mete tèt mwen nan pwoblèm ansanm avèk yon ti kòmantè konsa. Se nan, se te nan yon fèt familyal, nan yon ti fèt kounye a la mwen gen yon moun mwen rankontre ansanm avèk li ke nou pa te wè lontan epi m jis wè moun nan m di o m wè w m wè w byen bèl wi ou byen anfòm so m pa wè w lontan kòmsi m wè w byen m pa t menm di w gwo men m di m wè w byen anfòm ou byen bèl Saw tande a mezanmi nan tout fèt la vire tounen tout moun ap vin dim oh apaw di entèl gwo apaw di entèl fat pandan se tan m pat menm konnen menm se lè sa map rann kont lè sa m te fenk vini se lè sa map rann kont isit la ou pa di moun gwo menm si w te wè moun nan gwo ou pa di jan de bagay konsa ou pa poze jan de kesyon sa yo lè sa wap rann moun nan mal alèz. Alò, lè m ap di sa, gen moun efektivman ki gen ti sipwa a, kòmsi k ap dil ansanm avèk sitiyasyon sa, k ap fè gwo efò pou yo kapab pèdi pwa a, men se pa fot yo. Sa depan de fanmiy moun nan soti a. Gen fanmiy moun, se gwo moun yo ye, yo tout moun gwo, kòmsi ou vin jwenn moun nan tou, li yon ti jan gwo, l ap fè efò, li pa manje anpil, l ap fè efò, l ap fè egzèsis pou l pèdi pwa, li pa ka pèdi. Gen moun k ap dil ansanm avèk sitiyasyon sa yo. Bon, so evite poze moun jan de kesyon sa yo paske ou ka rann moun nan mal alèz, ou fè moun nan enkonfòtab lè ke ou poze l kesyon sa. Sitou si moun nan vle pèdi pwa a tout bon, l ap fè egzèsis, li pa manje, sitou si moun nan ap fè gwo efò sa yo pou l ka pèdi pwa, li pa ka pèdi l. So m vin ansanm ak ti kesyon sa yo pou nou pou nou kapab evite poze moun jan de kesyon sa yo. Dezyèm kesyon ki inapwopriye pou nou evite poze moun lè n ap fè yon ti konvèsasyon ansanm avèk yon moun. Evite mande moun laj yo, kòmsi pou di moun nan, Ki laj ou? M wè ou kòmanse granmoun, ou kòmanse rantre nan laj wi, ki laj ou genyen kounye a? Kòmsi evite poze moun jan de kesyon sa yo. Spesyalman pou fi, lè fi a kòmanse rantre nan laj kòmsi yo pa renmen nou pa renmen kòmsi lè moun ap poze nou jan de kesyon sa yo. Jan de kesyon sa yo se kesyon ki inapwopriye. Alò si moun nan se yon bon zanmi w oubyen se yon fanmi w, ou ka poze jan de kesyon sa yo but men si se jis yon ti konvèsasyon ou poko konnen moun nan, Trè byen, evite poze jan de kesyon sa yo a yon moun ki kòmanse antre nan laj. Ou ka poze timoun piti, kòmsi tinedjè, moun ki anba 18 an, ou ka poze yo jan de kesyon sa yo. Men pou, jan m sot di w lan, moun ki kòmanse antre nan laj, evite poze jan de kesyon sa yo. Lè w mande moun nan, e lè w poze moun nan jan de kesyon sa a, Sitou si moun nan li pa vle di w laj li, ou ka rann moun nan nèvez li kòmsi moun nan mal alèz, li ka menm reponn ou nan yon ton ki vrèman maledve, nan yon ton woud, pandan se tan se paske w ap mande moun nan, o mwen rantre nan laj kounye a, ki laj ou? Alò, si yon moun ta poze w yon jan de kesyon konsa, w ap gade bla. Si yon moun poze w yon kesyon konsa, kòmsi ou pa vle reponn, ou pa bezwen kòmsi e parèt woud pou ta parèt maledve. Jis fè yon djok ansanm avèk sa. Ou jis ka reponn konsa, w di moun nan, O, m gen kat didantite m deja. O, m gen laj pou m vote deja. Kòmsi ou jis fè yon djok ansanm avè l. Ou pa pran sa twò twò serye kòmsi pou ta mal alèz epi w nève ba e konsa. Tankou mwen menm, m jwenn kesyon sa souvan, anpil moun ap mande m, e e ki laj ou Filo? On sèl bagay m gen pou m di moun kounye a, depi on moun mande m laj mwen, m di w mwen son ti moun ki fèt aprè Divalye m ye. M di moun nan son ti moun ki fèt aprè Divalye m ye. Si moun nan pa konnen istwa peyi Dayiti, pa konnen anyen de e e e de lakay mwen so m pa bezwen konnen m jis di w son timoun ki fèt aprè Duvalier m ye e si w vle pran l wa pran l oubyen si w aval wa pral kalkile kilè Duvalier t ale aprè Duvalier wa val fè kalkil ou paske m pa konnen kisa wap chèche ou bezwen konnen laj mwen alò evite poze moun jan de ti kesyon sa yo se ti kesyon ki ka rann moun enkonfòtab lè w poze moun jan de kesyon sa. Zyèm kesyon pou nou evite poze moun lè n ap fè yon ti konvèsasyon ansanm avèk yon moun. Twazyèm kesyon an se, ou pa konn wè yo gen moun ki rankontre ansanm avèk yon moun epi li konnen moun nan poko gen pitit epi li di moun nan konsa, ki sa w ap tann ou poko fè w pitit? Depi pou dat m konnen w poko janm gen w pitit toujou, ki lè w ap fè w pitit? Oh! Jan de kesyon sa yo, yo pa sonnen byen lè ke yon moun poko fè pitit, l poko gen timoun, epi pou poze moun nan jan de kesyon sa yo. Evite potze jan de kesyon sa yo. Kesyon sa yo se kesyon ki inapwopriye, kesyon gwosye, komsi yo pa sonnen byen lè w mande moun nan jan de kesyon sa yo. Sitou, ou pa konnen pou ki rezon moun nan pa fè yon timoun, ou pa konnen pou ki rezon moun nan pa gen yon timoun. Gen moun ki ta byen renmen gen yon timoun, pou yon rezon pou yon lòt, li pa genyen l, oubyen li poko genyen l. E gen fi k ap dil ansanm avèk sitiyasyon sa, kote moun nan bezwen yon timoun, swa li gen yon pwoblèm, li malad, li poko ka anfante. Ou byen tou moun nan li fè konbyen pèt deja, li pèdi konbyen timoun deja, li poko janm ka reyisi pou l kapab genyen youn. So, lè w poze moun nan jan de kesyon sa yo, w ap frase moun nan, kòmsi ou met moun nan enkonfòtab, ou rann moun nan mal alèz. Ou pa konnen lè moun nan rive lakay li, l al kouche, konbyen gout dlo l apral bay dan lannwit la, Komsi telman sa ap manjel andedan sitou si moun nan li bezwen genyen timoun nan ou byen komsi li ta anvi genyenl so evite poze jan de kesyon sa yo kesyon sa yo janm sot diw la yo inapwopriye komsi ou pa poze moun jan de kesyon sa yo sèl si bon menm si moun nan ta zanmiw komsi li fanmiy pwòch ou gon seri de bagay ki pa fin twò alèz, ki pa fin twò make sense kòmsi pou wap mande moun nan. Paske menm moun nan li menm pou tèt pa l, se sèl si kòmsi moun nan ta chwazi pou l pa fè pitit, kòmsi pou tèt pa l, li chwazi ok bon li pap di l ansanm avèk timoun, kòmsi gen moun ki pa renmen timoun tou natirèlman, moun nan jis chwazi ke li pa li pa bezwen timoun, so lè sa omwen kesyon sa pap twò deranje moun nan. Men depi si moun nan ta anvi gen timoun nan li poko ka genyen l an pa evite pa poze jan de kesyon sa yo menm pa mande moun nan bon pou pou dat ou la poukisa w poko fon pitit kilè wap fon timoun evite poze jan de kesyon sa yo se kesyon ki gwosye yo inapwopriye yo pa sonnen byen nan zòrèy moun ki poko gen timoun evite poze jan de kesyon. Katriyèm kesyon pou nou evite poze moun lè n ap fè yon ti konvèsasyon, kòmsi lè n ap pale ansanm avèk yon moun, katriyèm kesyon pou nou evite poze moun, ou pa poze moun kesyon, O, poukisa ou poko marye? Poukisa ou rete selibatè toujou? Kòman ou fè selibatè toujou? Yon bèl fanm tankou ou, kòman ou fè poko marye? Kòman ou fè pa jwenn yon moun? ki marye ansanm avè yon bèl moun tankou w ah jan de kesyon sa yo m di sa deja yo pa sonnen byen lè lè ke nou poze moun jan de kesyon sa yo e ou jwenn gen moun ki ki mande moun kesyon sa yo kap mande moun bagay sa yo chak jou wi san ke yo pa rann kont ke yap fè lòt moun nan mal gen moun t ki anvi marye tout bon men ki poko ka jwenn yon moun pou yo marye gen moun tou se paske li te fè yon bad eksperyans li te fè yon move eksperyans dan le pase kòmsi li pa anvi rantre nan bagay ansanm avèk gason li jis chwazi poul ka rete pou tèt li paskel pa fè gason konfyans E gen moun tou se paske li te yo te vyole l dan le pase komsi li pè tout gason li pa fè gason konfyans janm sot di w la yo pa vle antre nan bagay konsa ansanm avèk gason gen moun tou se jis chwazi moun nan chwazi li di bon m pa bezwen gason m ap rete rete m pou tèt pa m e e e m p ap marye m rete selibatè bon pa gen yon lwa ki di fòk tout moun marye moun lan chwazi li vle pou l rete konsa. Bon ou menm lè wap poze moun nan kesyon sa yo sa pa biznis paw ke moun nan marye kel rete selibatè kel son bèl moun kap gaspiye ki pa gen mari sa pa biznis paw se moun nan ki pou konnen ke sil bezwen marye oubyenl pa bezwen marye so ou pa bezwen konnen bagay konsa lè wap poze moun nan jan de kesyon sa yo wap frase moun nan wap rann moun nan dan lanbara moun nan pap kontan e si wap poze moun jan de kesyon sa yo wap wè moun nan li pap vle pale ansanm avèk ou ankò zanmitay la menm ka tou kraze si se pa yon close close friend kòmsi moun ou te konnen depi lekòl kòmsi fanmiy pwòch ou kòmsi moun ou konnen ki pap vrèman gen pwoblèm ansanm avè w pou sa ou ka mande jan de kesyon sa yo men depi nou pa gen de trè bon rapò evite poze jan de kesyon sa yo paske se pa gon lwa ki di pou tout moun marye pa gon lwa ki di pou tout moun an koup Gen moun ki ka chwazi janm sot di w la yo rete rete yo konsa oubyen gen moun ki pa fè gason konfyans oubyen gen moun ki poko jwenn moun ke yo renmen an moun nan ap tann toujou but ou menm pa vin mande moun oh pou dat m konnen w oh ou poko janm marye toujou oh oh oh oh on bèl moun tankou w kòman w fè pa gen pa gen moun bon moun nan l mèt tèt li li li menm li pa menm konnen pou kòman l fè pa gen moun so evite poze jan de kesyon. Senkyèm kesyon ke w pa poze moun lè n ap fè yon ti konvèsasyon Senkyèm kesyon pou nou evite poze, se kòmsi ou wè moun nan gen yon bèl bagay ou mande moun nan, konbyen sa koute, konbyen kòb w achte sa? E, kòmsi ou peye sa m wè la a pou tout kòb sa a vre? Ti kesyon sa se yon kesyon menm mwen menm pèsonèlman m jwenn ti kesyon sa trè souvan. Kòmsi ou ka mete yon bèl ti bagay sou ou, kòmsi epi ou wè moun nan li di w ò, konbyen kòb ou peye sa, konbyen kòb w achte sa? Epi lè w di moun nan li di ò, tout bon ou peye sa m wè la a pou pou pou tout kòb sa? Kòmsi jan de kesyon sa yo lè w poze moun yo, kòmsi ou rann moun nan mal alèz, moun nan santi ke l ta di w yon bagay, men akoz moun nan gon bagay l ap prezève, yon bagay l ap konsève kòmsi li pa vle parèt woud, li pa vle parèt maledve, moun nan pa reponn ou yon lòt jan. Fè efò pa poze moun jan de kesyon sa yo. Yon lòt kesyon ankò ou jwenn ki konn vini ansanm avèk sa, moun nan di w konsa, O konbyen kòb w ap touche pou w ap achte bagay sa? Konbyen kòb w ap touche? Komsi ou pa poze moun jan de kesyon sa yo. Ou wè moun nan gen bèl telefòn li, ou pa bezwen konnen konbyen kòb li peye. Ou wè moun nan gen bèl machin li, ou pa bezwen konnen konbyen kòb li te peye l. Si w bezwen achte youn tou, kisa pou w fè? Ale nan mezon an, al pran pri machin nan. Oubyen si w bezwen achte youn tou, ale nan mezon kote yo vann telefòn nan, achte youn. Oubyen kisa pou w fè? Ale sou Google, Google li. Ale sou Google, chèche pri bagay la, men pa mande moun nan konbyen kòb li peye afèl oo konbyen kòb lap touche ki fèl achte tèl bagay ooh ou pa poze moun jan de kesyon sa yo lèw ap fè yon ti konvèsasyon ansanm avèk yon moun imedyatman wap rantre nan bagay pèsonèl moun nan wap mandel konbyen kòb lap touche kòmsi pou lap achte tèl bagay la menm moun nan apral kòmsi yon ti jan retisan sou ou kòmsi wap fè moun nan pa fin vrèman alèz ansanm avèk nou. Fè efò, pa poze moun jan de kesyon sa yo, pa mande moun konbyen kòb yo peye afè yo, pa mande moun konbyen kòb yap touche sa yo se bagay pèsonèl, yo pa biznis ou ankò, menm si nou byen nou zanmi gen yon seri de bagay se bagay pèsonèl yo ye ou pa mande moun jan de kesyon sa. Sizyèm kesyon pou nou evite poze moun lè nap fè yon ti konvèsasyon ansanm avèk yon moun. Kòmsi ou pa poze moun nan ki pwofesyon ou, nan ki lekòl ou te pase, ki kote ou te lekòl, e, e, e nan ki inivèsite ou te pase. Kòmsi jan de kesyon sa yo, yo mal sonnen, evite poze jan de kesyon sa yo. Alò kesyon sa ou ka poze yon moun li, sa depan de nan ki kad, èske se nan bay kad pwofesyonèl oubyen nan bay travay, ou ka poze moun nan jan de kesyon sa. Men, si se pa nan kad travay bay pwofesyonèl, ou evite poze jan de kesyon sa yo. Paske se pa tout moun ki te gen chans ale lekòl, se pa tout moun ki te gen chans pou yo te ka pase nan yon inivèsite pou yo gen yon pwofesyon, se pa tout moun ki te gen chans sa, se pa tout moun ki gen posibilite sa. E gen moun ki gen posibilite pou l te ka ale lekòl, men li pa gen kapasite, Bondye pa te ba l kapasite pou l aprann. Se pa tout moun ki ka aprann. Gen moun malgre ke l fè efò, li fè efò, li depanse lajan, li pa ka aprann. So, evite poze jan de kesyon sa yo, n ap frase moun. Lè w mande moun nan, Ki kote w te lekòl? Bon, imajine w moun sa ki pa t janm mete pye lekòl. E se pa yon bagay ki, ki. ki etonan nan peyi nou gen moun ki pa janm ale lekòl, gen moun ki pa ale lekòl, paske lekòl tèlman chè nan peyi nou et ti lekòl leta yo, yo pa sifi pou kantite moun ki genyen. So gen moun ki pa janm ale lekòl, gen moun ki fè tout lavi l ki pa te janm ale lekòl. So imajine w lè w di moun nan ki kote w te lekòl, so ou rann moun nan mal alèz, ou rann moun nan. fwase kòmsi lè w ap mande moun nan jan de kesyon sa yo. Evite poze yon seri de kesyon, paske lè nou poze jan de kesyon sa yo, yo inapwopriye, yo gwosye, yo maledve, nou rann moun ki bò kote nou mal alèz, m di sa deja, nou rann moun ki bò kote nou enkonfòtab. Fè efò, gon seri de ti kesyon. Pa poze moun nan. Nou ka mande moun ki zanmi nou, moun ki pwòch de nou, kòmsi moun ki close friend nou, gen de kesyon, gen ti bagay nou ka pale ansanm avèk yo. Men lè wap fè yon konvèsasyon ansanm avèk yon moun ke ou pa fin twò twò konnen, evite poze moun nan yon seri de kesyon. Bon, se tout sa mwen te pote pou ou nan ti videyo jodi a. Mwen di ou yon gran mèsi si w te fin gade tout videyo a. Ou deja konnen deja, si w te renmen videyo a, pa bliye ban m love la. Abòne si w poko abòne, subscribe si w poko subscribe, se trè zenpòtan, pa ale san ke ou pa fè sa, gade anba videyo a w ap wè yon ti kote ki make subscribe oubyen abòne, li an wouj Ou mèt jis peze li epi ou abòne li gratis m te di sa deja ou mèt jis peze li epi ou abòne epi pa bliye pataje videyo a ansanm avèk zanmiw fè sa ke w vle ansanm avèk ti videyo a pataje li nan Facebook nan WhatsApp voye l kotew vle bay tout zanmiw ti videyo a pou yo kapab gade ti videyo a si w panse li itil epi tou pa bliye bay ti videyo a yon Ti like epi ou menm ki pat renmen video a map di w toujou rete gadem paske chak semèn map fè efò pou m pote yon new video pou ou petèt lòt semèn mwen ka rive sou ou kisè ebyen bye for now mèsi paske w t ap gade bye.